Gasonm ui ma louko gen misyon nan menl. Nin epa kote nan peyi yo gen pwoblèm avèl pase li pale twò gwo koze yo te bezwen l pou yo pa laval. Gason mwen fout voye gason an misyon oh. Li pa fout deplase konsa konsa gason. Ah bon? Gason louko an misyon. Sa afè nou kap regle la ah bon ah bon ah bon bon ou la gon bagay map di a nan peyi a. Humm zonbi jovenel nan palè lap kase kou moun men bèy sa bay anpil pwoblèm. Gason Gason zonbi sa fèk kare fè dega oh Gen moun lap kokobe Enh Gen moun lap kase kou pral nan simityè dwat bay bawon gason Enh Gen moun lap kokobe gason Mò a wi gason
Gen moun la kap pèdi tout je kreve yo genyen, yo fin fè nan je kreve nan nan gouvèman misye a. Oh yo trayi misye. Ah gason mwen depi se moun depi se moun gason ki trayi gason tèt zo gen anpil ladan yo kou yap kase kòd yap kokobe yap pran kòd ayayay gason bon mal ap rive yo gason bon Roland ti je pa janm bay manti gason. Wi, wi, wi. Alò se popilasyon k pou te di Tijè bay manti? Tout popilasyon di Gason Ariel pè kou chat gason. Se pa vre.
Kòman Ariel fè pè. Gason Mariel pè kou chat paske gason Wi men Ariel pa angaje. Gason Mariel pè kou chat. E sak fèl voye ti fanm nan, ti kòmè a ale jere bagay la pou li gason. Ti kòmè mozbi la.

Gason marye el gen 2 fanm 2 ti kòmè kap travay pou li gason.
Ariel ou di wi. Predika. Pedika se jan. Ti kòmè pedika se jan. Oh.
Ayayay gason.
Youn nan yo poko rele w? 2 ti kòmè sa yo se yo kap travay pou gason maryel. Yo tap gentan Kabine gason marye l deja. Men yap travay pou li.
Sa yap fè la menm ki job li ba yo fè menm sal bezwen li fin chèf.
Gason.
Se ti kòmè sa yo kap travay pou li nan de nivo. Misik lari a. A bon.
Misik lari a. A bon.
Eske ou wè eske ou wè gason an gen pwoblèm lè marye moun sa yo gaz la. Non li pa gen pwoblèm.
Ebyen e ti kòmè sa yo wi. I pase dou.
E ti kòmè sa yo kap fout fè bagay yo gason hahay ayy gason tonnè fout tonnè boule. De ti kòmè sa yo wap gade la yo gason de ti kòmè sa yo se yo kap travay gason. De pye mapou yo ye. Ayayay gason ayayay gason. Gason marye son madvantist. Men li renmen ti fanm ni anpil gason. Epa vre.
Madan tripotay non. Se pa vre.
Gason Mariel renmen ti ti fanm ni anpil men l pa gen bann. Oh!
Enben se pou medam yo vin kote w pou ou pa gen medikaman pou bann m te kwè w te konn bay medikaman pou bann.
Yap vin kitem domi. Yap vin kitem domi. Pou yo vin achte pou li.
Pou yo vin achte pou li. Epi yo vin achte pou li wi. Hein men eske se eske se responsabilite peyi a ki nan tèt li ki fè li pa gen li pa gen. Gason an mestrese, gason an mestrese. An li mestrese.
Retire sou bann li gason. Retire sou bann li. E lè lap fè taye banda ayayay ti kòve mande bagay. Kisa? Tikòmè mande zouti! Pa nan tripotay non.
Tikòmè mande zouti? Tikòmè mande zouti? E pa gen zouti?
Yon jenn ti gengenn nan boudal la gason. Gason PM gon jenn ti gengenn nan boudal. PM Mariel Henry gon jenn ti gengenn nan boudal. Ki renmen sa anpil. Ki renmen bagay la anpil. Men malerezman Gason maryel pa gen bòn. Oh oh oh oh. Bon peyi a la koman liye la menm pase nap antre nan mitan desanm nan la. Men sak genyen gason.
Genyen yon espri gason. Konpè Divalye konn al bay manje gason. Li gen konbyen tan l va fout manje gason ki sou bisantnè a la gason. Oh!
Nan mitan pèp la? Sou bisantnè a? Li gen konbyen tan pa fout ba l manje gason. Nan mitan pèp la la sou bisantnè? Yo pa janm desann ale nan bisantnè al dèyè lespri sa pou ba li manje gason. Gen twò tan pa ba li manje gason fèk kare gen moun k ap tonbe nan peyi a gason. Oh!
Sa l ye ti Jan? Men espri sa pa ret nan raje sou moun sa yo la dega ap fèt tout tan wi. Gason!
Depi yo pa fout ba li manje gason lap fout manje moun gason. Mwen gen bagay pou rayi pou regle pou bagay se bon travay se bon nan bon travay se sa bon nan bon travay jistis ya. Kote gason m'orlando.
Oh. Gen yon jenn ti gengenn ki nan New York City.
Ki renmen Orlando? Gason m Orlando. Gen yon jenn ti kòmè ki nan New York City. L ap tcheke Orlando iben l pran kontak ak Orlando. Jenn ti gengenn.
Chwal la fout hey, chwal la. W ap fout pran kontak avèk chwal la epi yo ap fout jere koze pou ou tande gason. Gason Orlando. Apre sa pou fout moute nan New York City avèk Maten Deba. Non men fode pale bèy misye pale.
Maten deba prale fout mouyòk. Fòk bagay Orlando yo pale. Bagay sa yo nou pral fè yo mouyòk. Ti je prale mouyòk a tout maten deba. Gason Orlando tout afè wap fout regle gason.
Banm bèy misye klòch. Banm bèy misye. Ou gon ti kòmè kap tann ou lòtbò tande gason. Eheh. Se fout ti je kap fout lagel nan boudaw. Eheh. Pran kontak avèk chwal la. An kòmsi ti je pray fè Orlando kite madanm li pou yon ti moun. Ah non non non ou nan tripotay bon gwo nèg la gen madanm epi wap travay pou jwenn yon ti kòmè New York. Gason babas
ou pral gen je kreve nan mouda w. Gason manri tout afè w pral regle tande gason tout afè w ap regle pa yon ekipe w gason tout afè w ap regle tout bagay w ap regle gason. Ou pa konn kote Henry abite? Se akote. PM nan wi. Mwen fout diw gason, tout afè gason gason manri pral regle. Se mwen kap fout pale avèw gason. M pa nan tripotay. Gason telfò. Ayayay. Ayayay gason. Gason sa. Pale pou levanjil yo.
Pale pou levanjil la. Ayayay gason.
Pale pou levanjil la. Gason telfò gon ti kòmè ki fout menmenn anpil. Men pa ale bal zouti.
An janm wè nèg yo dousman la. Li gon ti kò men ki menmenl anpil, menl pa vle bal zouti. Bal yon ti bòtay non gason.
Men gen madanm kap tande maten deba a.

Radyo pe mennen klè. Anpi je kreve pral anfle nan mouda w. M otorite pral debake nan mouda w map fout mete bann moun antrepriz Groupe Eclair pral fè lajan. Moun antrepriz bagay si sela ap debake nan bouda w gason Gaëtan. Ah
DG nap tann ou wi.
Groupe Eclair pral fè lajan. Goal catch Goal catch m wè goal catch parèt nan bouda m la Mwen gwa kach parèt nan boudanm mwen mwen mwen Lisa loto.
Mwen wè mwen wè mwen Lisa loto mwen Janet store mwen wè mwen wè ona. Lajan ap tonbe.
Mwen wè oh oh wi mwen wè soje bank debake mwen wè mini bank mwen wè oh oh oh ah oh oh wi mwen wè anpil anpil manstitisyon nan leta kap vin nan bouda nou la. Oh.

Wap rele la.
Ou ti jan ap rele Rockefeller la.
Tout moun kap gade yo la. Lap rele nan balèn nan la. Lap rele nan balèn nan la. Gason Rockefeller gon manbo ak al travay pou li gason ki bal manti li di depi la ri la poul marel.

Avan gason Claude Joseph oh oh. Men gason Claude Joseph parèt la tou wi. Oh oh non li la wi li desann wi li desann wi. Gason Claude Joseph li gen yon mougan ki fout travay pou li. Li gen yon mougan ki travay pou li eeh gason Claude Joseph avan l ale l pa ale konsa konsa gason. Gason Claude Joseph gon yon gangan ki travay pou li gason. Avan l debake li fout mete bagay sou li oh wi gason.
Gason Claude Joseph. Se yon gangan oubyen yon manbo?

Ti fanm Martine Moise ki ba li kontak la gason.
Oh!
Oh!
Ti fanm Martine Moise ki ba li tout kontak gason men l fè travay pou li tou gason. Gason Claude Joseph. Ou konnen sa, manzè son gwo manbo li gason. Martine?
Oh!

Kòmè ak Matin Moise gason. Gen yon bagay ki pral rive la gason, gon kote l prale, yo pral fout bidip bidip sou li. Anyen pap monte. Ti Mari pap monte, ti Mari pap desann. Lap kanpe sou 2 pye.
Ayayay gason.
Li gon kote l prale nan, li gon kote l prale nan Sid gason, nan Grandans gason. Trè byento,

Wap rele kounya? Rele gason mateli.
Mateli.
Eh eh eh. Swit swit swit swit swit swit. Ayayay.
Swit swit swit swit swit.
Danje pou gason mateli. Oh. Li pral jwe yon bal gason. Gason mateli gen yon bal li pral jwe. Yo pral bidip bidip sou li.
Pou sekirite l genyen. Yo pral bidip bidip sou li gason men ap gentan kouri avèl. Ah pase m pa kwè nèg ap pran chans sa non. Gason mateli gon yon bal li pral jwe gason menm fout wèl parèt la gason mateli gason mateli gason gason michel mateli gason eh eh eh eh gason michel mateli eeyy ayy eeyy li gen gason sou li tou gason eeh ayayayy li pa timoun piti non gason ayy gen gason sou li gason mateli pa timoun piti eeh eeh eeh eeh humm li gen pouvwa nan boudal tou wi gason. Ah bon?
Li gen pouvwa nan mouda.
Non men se li ki met pouvwa la wi. Ebyen se pou sa pou dò men mwen pouvwa nan mouda la. Men mwen son fanm li bay mwen jere pouvwa. Mwen mwen son fanm li bay jere pouvwa pou li. Gason Martelly bay yon kòmè jere pouvwa pou li gason. Se ti kòmè sa ka pran tout kontak nèt nan di gason nan pouvwa. Ebyen se pouvwa li la wi. Woy!
Woy fout tonnè.
Ti Jean, wap kraze peyi ankò wi. M pa nan tripotay woy fout di w mwen menm. Men map fout lage tout bagay nèt gason. Men m pa nan tripotay. Ann ale gason. Sa w fout benyen konnen? Men men m fout di w ti kal bagay sa pa fout bay pou mwen. Epi di pou mwen, konpè sa, konpè ki mèt bagay sa, mwen gen yon gwo seremoni m ap fè nan kafou, fò l voye kichòy pou nou gason. Mèt bakara.
Wi, pale avè l pou mwen sinon m ap fout kraze bagay la mwen menm.
Bakara fout tonbe joe Joe balèn nan tonbe a gason se konsa bakara fout tonbe. Di voye bagay pou voye bagay voye kijan pou tijan paske tijan gen kou koze bagay pou li gason pa fout nan radòt mwen menm. Gen gason dyepi nan kanada gason dyepi nan kanada genyen mafya Gen konpè mafya nan Orlando. Di yo pou mwen seremoni pral fèt fò fout parèt nan tanp la gason. Seremoni kap fèt ki kote? Gen komè kalin. Kay ti jean? Komè majori nan new york. Evens meyèz. Gen konpè rolan nan new york brooklyn. Gen alix masann kay. Moun sa yo gason di yo fout reprezante nan tanp lan. Pare ti je fout bese yo. Rapid rapid.
Gen gason pyè renò sil vle majistra nan benen humm. Gen montoryan sil vle majistra nan monto nan msek alasous. Fòl fout reprezante nan tanp lan.
Poko ap gen eleksyon non. Gason! Mwen menm ou konnen mwen menm m pa fout mwen mwen mwen jwe wè wè mwen pwen pale avè w gason m ap fout mete lis la nan lari mwen menm m pa fout mwen m pa nan tripotay non men m ap fout mete lis la nan lari moun sa yo gason w ap di yo si yo pa reprezante gason m ap fout kraze tout bagay mwen menm ti jan yo konnen m pa nan kaka gason Rony nan mwen etazini. Hum.

Gen kòmè Thérèse Labonté di moun sa yo fout reprezante nan tanp lan. 14. Mwen menm mwen fout nan kaka gason mwen mwen fout mwen fout travay pou mwen pou travay. 14. Gen kòmè Donald nan Kansas. 15. Gason Laurent Lamothe. 16. Gason Greg nan Long Island. 17. Gen konse konpè Harry nan Long Island. Di, 18. Gen konpè
Henry Paul, Paul Henry. 19.
Gason Ricardo Fleuridor.
20. Gen kòmè Rosemiller Petit Frère. O, 21.
Nan E, e. kòmè Pedrica Saint Jean. 22.
Reprezante nan Temp Sti Jan. E de douzèn ou t ap pran wi.
M pa nan tripotay.
Gason Patrice degaje w jere bagay yo pase mwen menm m pa fout nan tenten bagay sa yo m fout travay chwal la travay atout ti Jean Rose bagay sa yo epi Pierre Jean mete kou bagay sa yo bon se bagay ok gason gason pè maten ti gason louko misyon m fout bali regle bagay sa yo m pa fout nan tenten apresa m ap fout voye l Jérémie.
Ti Jan ale! Ti Jan ale! Ti Jan ale! Bon! E nou genyen de tout fason e yon pèsonaj e ki vrèman gen yon pwoblèm. Nou pral resevwa l la nan Maten Deba. Nou sot tande tripotaj yo, nou sot tande zen. Hein? Bò isi a nou tande zen, nou tande tripotaj, nou tande tout bagay. Ou konprann? Nou tande tout bagay, nou tande zen, nou tande tripotaj. E mezanmi, nan lè sa yo se lè pou e Louko pa la. Mwen menm m pa m pa m pa vini pou mwen pou mwen rete anpil. E koze zen m pa jere sa. Ou konprann? Alò, ti Jan, e sa ye ti Jan kraze peyi a. Esaïe ti jan kraze peyi a bon se pa posib Esaïe bon mwen segonn ti jan kraze peyi a
bonjour madame koman sa ye bonjour bonjour bonjour